Hi guys, sa ka fè se Mika li zèm tounen back avèk yon lòt video pou nou. Videyo jodi guys, mwen tounen avèk manmi yo ankò pou nou, ok? So, avan mwen fè yon video yo, fòk mwen di mèsi a tout moun ki chwazi abòne ak chanèl la e ou menm ki poko fè sa, m espere ke videyo sa se pa rezon ki pral fè w abòne avèk chanèl la. Ok guys, pa neglije si videyo sa te enterese w, bay li yon like, ok? Pa bliye kòmante nan videyo a, ok? M kite nou, mwen al salye moun yo.
Hi guys.
Sa fè wap di? Kontan wè nou abone epi pataje. Like. Like. Like. Like. Ou konnen gran moun mwen, mwen konnen jan mwen mwen nan apren. Abre guys. Ok guys, um, so. Videyo jodi a se eske manman m konnen mwen byen. Ok m pral poze manman m at least 5 or 6 kesyon. Konbe kesyon ki vin nan tèt mwen se konbe sa map poze manman m kesyon. So guys anvan mwen pi pi lwen nan videyo a fòk mwen di mèsi jan mwen toujou di l deja. Mèsi ak tout moun ki toujou abone avè m, ki toujou lage yon kòmantè. Mwen remèsye nou anpil e mwen renmen nou anpil. Mwen gen yon lanmou ki vreman vreman vreman fò pou nou.

Defwa transfè pa pa ouvè, defwa gen anpil biwo ki pa ouvè, bagay sa yo fèmen. So guys, an ap pran ti pasyans pou mwen e pa bliye toujou abòne, toujou kòmante avan paske m ap pran 5 moun ki toujou kòmante avan nan videyo m yo, tout moun 5 moun ki toujou ki toujou kòmante avan, ki like videyo a epi chak 5 moun sa yo m pral pran Yo pral gen pou yo pataje video sa avèk 5 moun. Pral pataje chanèl mwen avèk 5 moun e 5 moun sa yo fòk yo abòne avèk chanèl la. Se konsa ou pral genyen nan giveaway la. E pi moun ki premye a, li va genyen yon lajan. Moun ki dezyèm nan va genyen lajan. Moun ki twazyèm nan va genyen lajan. Moun ki katriyèm nan va genyen lajan. Kèlke swa ou te isi ou te Ayiti, ou pa gen pwoblèm ou ka toujou genyen nan giveaway mwen ap fè a. Si tout fwa ou menm ou isi ou ta vle yon bagay tankou m ka voye li isi ba ou. li ka toujou pi bon men moun ki Ayiti yo m pa konn si e minit y ap dakò pou m rete Stephan yo or si yo ta vle mwen voye kòb la pou yo so pa neglije toujou abone ak chanèl la toujou pataje l avèk zanmi fanmi w konsa w va genyen nan giveaway la ok guys so yes an nou kòmanse avèk videyo a. An se ka di yo a, jan mwen te di a, mwen pral poze manman m kesyon, ki sa li konnen de mwen. Ok, premye kesyon mwen gen pou ou manman. Ok. Ki laj mwen?
Ou gen 24 an Mika. Ok, ya, manman m pran sa mwen gen 24 an guys, so jan nou konnen nan 2 videyo deja, mwen gen 24 an. Dezyèm kesyon mwen genyen. Ki koulè prefere ou?
Koulè prefere ou se mov avèk ble wa.
Mwen mwen gen la pwant mwen kesyon yo. Gya se koulè sa mwen mwen jen mwen te fè yon video deja. So mwen mwen mwen mov ki pa mov fon sa ki se mov pal. E pi mwen mwen mwen ble wa, ble wa, ble wa, ble wa. Ya, ble wa. Yes, anm. Twazyèm kesyon mwen gen pou ou, ki manje prefere m?
Manje prefere w Mika se diri, sòs pwa, sòs pwa nwa, legim. Ya.
M renmen diri, sòs pwa, legim vre guys. Mwen vrèman vrèman renmen manje sa yo. Ou renmen lalo tou? Wi, m renmen lalo tou. Diri, sòs pwa, legim, mwen lalo, diri, sòs.

Ok Apre sa ki lòt kesyon mwen gen pou ou? Ki sa mwen renmen mete? Mwen renmen mete rad, jip, pantalon Bon
Pou mwen menm mwen renmen rad Mwen vreman renmen mete jip a kosaj Epi ou met pantalon tou wi, de lè konsa lè w pral travay, epi lè w devan pòt wap fè menaj nan kay, wè met ti bout pantalon sou ou, ou konnen w gen yon bèl ti fòm, lè w mete yo sou ou, yo vrèman fè w byen, menm mwen pa tèlman renmen mete yo, men mwen lè w mete yo byen fè w byen akoz de bèl ti fòm ou genyen an. Ok mèsi.
Ok, kisa mwen renmen mete? Grèf?

M pa gen kesyon anko. M pa gen kesyon anko. Ok, eske mwen renmen bije oubyen m pa renmen bije? Si mwen renmen chèn, bagay sa yo, si mwen renmen yo? Non, ou pa tèlman renmen yo. Ou mete l, men ou pa renmen, ou pa renmen l. Ou pa, ou mete l wi, men ou pa tèlman ba l vale depase.

So guys, m panse se tout sa pou video a, so nou pa fè video a twò long sa guys. M swete ke nou enjoy ti video sa, se tout kesyon sa yo. M pa konnen, n ap fè yon lòt video pou se mwen menm m ap poze kesyon, so nou jis pa vle fè video sa twò twò long. So, n ap fè yon lòt video ankò. Ya. Si nou ta renmen wè video, se manman m k ap poze m kesyon, se manman m k ap poze m kesyon, e se mwen fè m konnen anba kòmantè a fè nou konnen e si nou vle.